Bingo bingo bingo bingo Nou frape fanmi fanmi yo yèswa 15 me e an nan tou yèl e yèswa fanmi yo 15 me e 2023 an arive frape 13 ok donk nou te mete yon ti presizyon sou 13 nou te di omwen 13 son boul ki kapab tèlman enpoze l sove l pou nou nan 3 tiraj. Enben vrèman vre la famille 13 arive fè premye lo fanmiy yo hier soir nan Florida donk an nou gade byen rapid kòman rezilta a te ye hier soir men li men sa nèg yo te ba nou hier soir nan Georgia yo te ba nou 779 rezon sak fè nou soulinye 79 se paske nou sonje ke hier soir nou te bay 67 76 ok. Donk nèg yo frape nou pou loupin. Ok nou remake ke nou te bay 67, 76 lan. Nou te di l siveye l omwen nan Florida avèk New York. Men kanmenm nèg yo ba nou loupin nan fanmi yo. E yo ba nou 79. E pi apa de sa yo reba nou 36 ankò. Donk 36 se pa yon boul dirèk de Sent Deniz. Men kanmenm E youn nan maryaj Sent Deniz 36 ladan l. Donk 36 resòti ankò dezyèm lo e nan Jòjya malgre m te frape l premye lo nan maten epi yè maten epi 34 te fè twazyèm lo epi nan Florida n al frape premye lo a 13 dirèk lafamiy premye lo epi yo ba nou 95 epi 96 Epi nan Nouyòk fanmi yo al ba nou 116, 28 epi 14. Se konsa ke rezilta a te ye yèswa. E une dernière fois, n ap di felisitasyon a chak grenn fanmi ki genyen nan 13 premye lo yèswa ki te 15 me 2023. Donk fanmi yo, n ap di, n ap di. Désolé Nap di bonjour ak bonsoir la famille Koman nou ye E nou konnen sa deja Nou pa tap komanse Oze komanse video an E menm si nou te komanse Nap di bingo Men nou konnen E introduction video an Lè nou fin di bingo kanmenm fanmi yo Fok nou pran le soin le tan Pou nou kapab salue Tout ansyen abone nou yo e tout nouvo abone nou yo. Donk se toujou yon plezi la famiy pou Choloto antre lakay ou jodi an ki se 16 me 2023 nou pral wè yon e pou nou vin ansanm avèk yon lòt videyo donk la jodi an la nou pral wè yon lòt pwobabilite pou nou gade sa nou genyen nan djakout nou pou nou kapab pote pou fanmi Choloto yo. Donk jan m souvan di l ankò yon fwa tou se wè yon lòt jou se yon gras se yon benediksyon Bondye ki gen tout pouvwa n ap di l mèsi pou sa E wè yon lòt jou tou la fami, se yon opòtinite paske jodi an ki se 16 me, sezyèm jou nan mwad me pou ane 2023 zanmi pam ou pa janm konnen, ou kapab al frape e boul favori ansanm avèk nou jodi an e ou kapab frape premye lo an boul pou soutni, nou pral wè ansanm rete nan fen videyo an boul pè, boul oto ekstra, maryaj, loto 3 chif, loto 4 chif la fami ou pa janm konnen, ou kapab frape avèk Chou Loto jodi 16 me 2023. Avan menm fèm di nou ke nou kòmanse, premye bagay pou nou fè se pa neglije kite yon like sou videyo an jisteman pou kapab montre ke ou gen yon sèten apresyasyon pou travay la. Monte like yo se meyè fason pou kapab montre ke ou apresye travay la fanmi yo. Se menm jan yon. Machin ki bral dekole fanmiy yo gade o mwen kòman ou te kapab bay patisipasyon an tèm dapresyasyon fanmiy yo kite like yo pou nou abone avèk chanèl lan ok trè enpòtan epi e aktivite klòch de notifikasyon sou tou pou pa rate youn nan videyo nap lage yo epi twazyèm bagay pou fè zanmi pam se pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi yon zanmi. Deja la famille la famille san pa pèdi tan ann antre dirèkteman nan sa n te kapab rele date du jour ba nou yon segond ok date du jour date du jour Ok Nap raple w jodi an la fanmi yo se 16 me 2023 Le 16 nan dat du jour Nou gen 11 ki konn renmen soti le 16 Nou konn gen 63 36 ki konn renmen soti le 16 Nou gen tou 29 ki konn renmen soti le 16 nan yon mwa Pat pwoblèm la fanmi Ann pase kounya la nan sa nou te kapab rele ekwasyon

Zewo kat karant. An pase nan ekwasyon Florida pou n kapab vanse. Sa nèg yo te ba nou nan Florida yè a midi, n ap sonje ke yo te ba nou zewo katreventrèz, onz katrevensenk. Nou te frape onz dezyèm lo, e kanmenm nou te mete presizyon sou li. Nou te di, siveye pou nou onz sèlman nan Florida, vreman vre, li soti sèlman nan Florida. E zewo katreventrèz, onz katrevensenk. An ale.

Le plus souvent fanmi yo, bon nou konn jwenn de 85 e 19, nou konn jwenn 41, nou konn jwenn 35. Fanmi yo nou konn sa deja, sa vreman enpòtan pou nou kalkil yo, epi ann pase nan ekwasyon Nouyòk. Sa yo te ba nou yè a midi nan Nouyòk, yo te ba nou 563, 64, 35. Nou ta al rive bay premye lo a nan 36, 63, premye lo yè a midi, e.

2023. San n pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan sa n te kapab rele Kwa de la Chans lan. Donk, Kwa de la Chans lan fanmi yo, jan n souvan di l, se li menm ki pral bay yon sèten ide de kòman konpòteman rezilta a kapab ye, e de konpòteman kòman omwen algoritm lan kapab ye selon yon, selon, jan n kapab di w fanmi yo, selon yon Yon e metòd byen presiz. Donk nou pral gade kòman sa te kapab ye pou nou. Ok. Ou kapab toujou fè yon super text, yon super sticker si ou nan yon peyi ki elijib. Se pa premye fwa ke n ap di sa. E. E nou konnen a nan anepòt kèl moman, e nou kapab toujou jwenn Super Thanks, Super Stickers, paske se pa e fanmi yo ki abitye voye Super Thanks, Super Stickers pou nou deja, men fòk ou nan yon peyi ki elijib. Donk la, nou pral gade ansanm omwen kòman sa pral e ap pral ye pou nou. Ok. La fami e janm souvan di l, fòk nou pran san nou, nou pran tan nou fanmi yo paske nenpòt ti erè kapab fè si tout anpil bagay rete. E pwen pou swive pou nou jodi an la, e pwen pou swive pou nou jodi an la, swive pou nou pwen 0, pwen 4, epi pwen 5. Ok se 3 pwent sa yo ki pi cho e selon e jisteman kwa de la chans lan. E men kwa de la chans jodi an 16 me 2023 pran san w pran tan w gade l byen jan n souvan di l nou tout pa gen menm zye la fanmi analize l byen swa fè kapti dekran screenshot ou gentan fè l paske pou n kapab e vanse. Fanmi yo. Donk, si n ap di sa pi brèf, kwadlachans la, li do kapab di w marye 58 pa 44, jan w wè l parèt lan, 58 pa 02, 58 pa 85, sa pral depan. E se si e sèten, lafami, nou remake ke gen anpil fanmi ki kòmanse familyarize l ansanm avèk kwadlachans lan. Donk, se vrèman E yon bòn nouvèl. Antouka fanmi yo, e san pa pèdi tan ann antre dirèkteman nan boul favori nou genyen pou jodi an. Jodi an la fanmi yo, sezyèm jou nan mwad me an. Premye boul ke n ap pote pou fanmi yo, san nou pa menm vle reflechi twòp. Fanmi yo, si w veye pou nou 0880.

Rivyè Zeruyot ki se 80 l fè pati tou de Ling 55 ki te fè dezyèm lò nan Jòjya epi 05 ki te fè premye lò dènyeman an ki te tonbe deja donk ki fè pati tou de Ling 80 donk fanmi yo siveye pou nou Zeruyot 80 jodi an la fanmi yo nan Jòjya. Oubyen New York. Ok. Sa ka rive l sòti nan Florida. Se yon posibilite ke l ye. Men, e jisteman, lè nou di w siveye 0880, se paske gen plis pwobabilite, e gen plis pousantaj de pwobabilite pou l sòti plis, swa nan Georgia oubyen nan New York. M espere ke ou konprann. Dezyèm boul ke n ap pote pou an tèm e de pwobabilite, la fami, boul sa a, e bon, gen yon grenn rezon sa k fè n ap vin monte ansanm avèk boul sa a, paske. E fanmiy yo nou kapab di w 90 ki te fè twazyèm yo kanmenm e li kapab sisite boul sa ki se jodi an ki se 56 65 paske 56 65 fanmiy yo e o mwen gen pwobabilite sou li jan w ap gade li an fanmiy yo 56 65 ou kapab siveye l trè zenpòtan nan fanmiy ki gen pwobabilite sou li kanta 56 65 lan fanmiy yo siveye l pou nou sèlman nan jòdja ok epi nou kanpe la Ok, nou kapab remake ke nou pa vreman vin avek anpil arguman pou 56 65 men cela ne veut pas dire pour autant fanmi yo ke li pa yon boul pou nou ajoute nan favori ki vreman ki gen probabilite sou li. Dezyè e twazyèm e tou dènyè boul favori ke nap pote pou pou plis mize jodi an se boul sa fanmi yo ki pa lòt ke 2 zero. 2 zero. Donk 2 zero fanmi yo son boul pèke li ye sèrt, men nap di w ke 2 zero son boul ki enpoze totalman sou la kwat la chans, nou kapab remake sa, gen anviwon, anfèt se pa anviwon, gen 3 chif zero sou la kwa de la chans, men li parèt sou la kwa de la chans. Rezon sa k fè nan fini avèk 2 zero ankò yon fwa. Jisteman pou n kapab vanse ansanm avèk ki 2 zewo an. 55 fè dezyèm lo nan Jòjya, li rale 2 zewo. Nou gen 58 tou ki fè premye lo nan Jòjya, l rale 2 zewo. E l parèt tou sou lakwadlachans. E n ap di w tou ke ekivalan de 55 se 2 zewo ke l bay. Donk, fanmi yo, e siveye pou nou jodi an, 2 zewo plis fanmi yo trè enpòtan e nan 3 tiraj. Paske 2 zero son boul ki kapab enpoze l o kou de la joune fanmi yo vwa vreman enpoze l trè enpotan. Epi la fanmi ann pase dirèkteman la nan boul pou soutni. Sa pral depann de posibilite w jodi an la si w ap soutni enpe ou kapab toujou soutni boul sa pou nou ki se zero kat yè nou te vin ansanm avèk zero kat men se pa paske l poko tonbe

Te fè premye lo, nou konn jwenn 0 6 e 60, trè enpòtan la fami, epi tou nap esplike w ke e 85 58 ou wè kap tonbe an, e li fè pati de lign 13, donk 13 nou te frape l yèswa ki te fè premye lo tou, donk tout boul sa yo fanmi yo, se seri de boul fanmi yo dèyè 58 dèyè 13. Nou konn jwenn tou yon kout 06. Donk siveye pou nou 06 fanmi yo e plis jodi an e nan Florida ansanm avèk New York. Ok, nou kanpe la. Kanta boul dirèk, anfèt nou bay yon boul pè deja nan favori, men boul pè dirèk fanmi yo si n ap pote pou jodi an e pou n kapab fini nèt, siveye pou nou 55. Ok. Paske lè n ap gade fanmi yo nou kapab remake de fason triyangilè, nou remake ke 55 parèt sou lakwa de la chans. Men ni 55 parèt sou lakwa de la chans. Donk, swive pou nou 55. E rezon plis sa fè nou vin avèk 55 se paske. E se paske la fami zero 5 te tonbe dènyeman an, donk tout boul sa yo rale 55. Epi nan boul pè yo, e nan entèval 13 jiska 13 jiska menm 17 me, 55 se yon boul natirèlman ki renmen sòti. Si ou menm ou ta bezwen konn tout boul pè pou mwad me 2023 ki renmen sòti, nou kite link la anba nan deskripsyon an pou ou, epi ou al fè yon koudèy. E kanta 55 si n ap eseye met yon ti presizyon sou li, Sove l tou pou nou jodi an nan 3 tiraj. Epi nou kanpe la. Fanmi yo, e kanta e fanmi yo jan m souvan di sa, e nan boul ke nou bay yo jodi an, gen yon boul ki kraze bank. Boul kraze bank lan n ap jwenn li sou chanèl sa ki se Choloto Divino, D-i-v-i-n-o. Ok se sou chanel sa. Chanel sa zanmi pam li pa bay 2 li pa bay 3 li bay yon sèl boul. Boul ou tande ke m site an se li menm ki kraze bank jodi an. Al abone ak chanel lan nou kite link lan anba nan deskripsyon pou. Epi fanmi yo an nou pase nan maryaj. Jodi an la e selon analiz kalkil ak reflechi. Si sèlman si fanmi yo nan pote e maryaj jodi an tèm datraksyon e bon. Jodi an fanmi yo e li pap yon sèl maryaj, lap de maryaj e paske nou estime ke selon kalkil yo an tèm datraksyon e si algorit lan fonksyone jan pou l ta fonksyone e gen de maryaj ki pwobab pou frape e se de maryaj sa yo jisteman ke nap pote pou ou. Siveye pou nou 06. An tèm de maryaj, zewo sis pa zewo kat. Zewo sis pa zewo kat. Dezyèm maryaj pou e na pote pou ou pou n kapab fini. Siveye pou nou plis de sou zewo sis, zewo uit, pa zewo kat. Ok. Kenbe konbinezon maryaj sa pou nou jodi a. De maryaj ke n pote pou ou sèlman. Epi fanmi yo, an n pase nan loto twa chif. Nou konn sa deja, loto twa chif la e kwadlachans lan pral bay e pwent lan pa rapò a sòm nan.

Epi avèk pwent 5 sa a suveye pou nou 555 paske li jisteman li paret sou la kòd la syans epi tou fanmi yo suveye pou nou tou 855 paske 855 son loto 3 chif menm ki renmen sòti nan entèval boul pè yo ok donk suveye pou nou tou 855 epi fanmi yo avèk pwent 1 sa a moun 2 zero yo suveye pou nou jodi an 100 ansanm avèk grap zero an ok donk ni 100. E grap zero an, an fèt san pa parèt, men grap zero an parèt sou lakwa de la chans. Men 3 zero ki parèt sou lakwa de la chans. Epi nou kanpe la. Epi kanta ekstra jodi an fanmi yo, siveye pou nou ekstra sa a ki se, ki se trè zenpòtan, ki se e 555. Ok par 08 epi fanmi yo suveye pou nou tou grap 0 an jodi an par 04 konsa nou kanpe nan extra epi ann pase nan loto 4 chif jodi an la fanmi yo nan posibilite loto 4 chif maksimòm nou konn bay 3 loto 4 chif nou pa konn bay plis

Ou kapab toujou jwe 2 zero par 59. Nou pa menm ekri l menm. Sa pral depan de ou paske le pli souvan depi nou bay yon boul pè ansanm avèk yon boul ki gen loupin, nou renmen chal vire l. Sa pral depan de ou menm. Donk fanmi yo, nou kanpe la nan loto katif. Epi pou nou fini nan boloto, n ap raple ou ke boloto an zanmi pa m se yon fason pou m di w si n ap frape e 3 lo yo nan youn nan tiraj yo, si w veye pou nou 3 lo sa yo ki se 2 zero.

Ou kapab omwen gen yon ide de sa. Travay lan pa fasil kite yon like pou nou, bouste like yo, abone ak chanèl lan si w poko fè sa, epi nou vrèman kwè nan fanmi ki pa sispann pataje yo nan gwoup tout kote mèsi anpil pataje video sa pou nou nan gwoup tout kote ak yon fanmi yon zanmi mèsi a chak grenn fanmi ki te rive nan fen video sa se te poul sa yon maryaj loto 3 loto 4 sa yo ke m te pote pou w jodi an 16 mai 2023 sou chanèl paw la zanmi pam ki pa lòt ke Showlito. Randevou jodi yo a midi 15 pou rezilta Georgia nan live nap tann nou e 1 è Florida epi 2 zè New York. Babay tout moun pase yon bòn jounen, bòn semèn, nou renmen w anpil, randevou a midi 15.